Mesye polisye yo fon kou sou tòsèl. Gen 2 solda vitelòm ki tonbe. Yo jwenn yon telefòn nan men youn nan solda yo. Tande wi. Gen bagay kom si. Se pa pou ta kriye wi. Yo jwenn yon telefòn youn nan solda yo. Erezman ki gen lè pat gen kòd. Ebi lè polisye yo tcheke. Yo wè solda sa a gen yon polisye nan mitan yo hehehehehehehe se yon peyi difisil se yon peyi difisil wi tande byen wi yo jwenn gen yon polisye nan mitan yo ki fòme gwoup watsap avèk tout chèf gang ki nan rejyon metwopolitèn nan. Kounye a tande byen bonm balak ou. Kounye la mwen menm an matyè dankèt gen bagay ke m fè. E sa fè m wè moun kap pran yon voice mat fè matrakaj pou bay Morvan se paske n pa konprann travay nap fè a. Si w byen tande voice la son moun Morvan ap fè depale lap chèche bagay nan menl. Pou mwen fon pa konn dam nan. Bon l pa konnen l se premye fwa li pale ak moun depi l ta wè l gentan planifye avè l fè dil bay avè l. Se manti nap bay. Sa di an matyè dankèt gon pakèt bagay gon pakèt fason ka rive son dosye pou konprann ni. Tande byen wi. Kounye a lè bandi a tonbe epi yo jwenn telefon nan men misye epi yo remake gen yon polisye youn ladan yo yon polisye ki gen relasyon ak bandi tonbe a, e yo wè misye son gwoup WhatsApp ki gen tout chèf gang nan rejyon Metropolitan an ladanl. Kounye a, kisa w di tèt ou? Mwen menm kòm nèg ki toujou ap mennen ti ankèt mwen, m te ka di bon, misye kapab sou gwoup lan, son fason poul pi byen idantifye bandi yo, oubyen poul ka plis gen kontwòl chèf gang yo. Paske sa te ka rive m son gwoup ki gen tout nèg yo ladan l, se ke m pa janm fè e m pap janm fè l, men sa te ka rive an matyè dankèt m fè l. Men lè m sou gwoup la, se pa pou m opine, oubyen si m opine m ka poze kestyon, men se pa pou m pran dè enfòmasyon sansib nan nivo lapolis pou m pataje sou gwoup la. Ebyen kisa polisye a fè, tande byen wi, kisa polisye a fè Polisye a son forom whatsapp avek tout chef gang yo, menm deplasman char pnh la misye pran video a poul lagel sou group whatsapp la. Sa vle di ke misye pa sou group whatsapp la kom si poul tante swa pyeje ou byen identifye bandi yo non. Misye fome yon group whatsapp, misye son group whatsapp avek tout chef gang yo. Polisye yo pral nan operasyon, pandan yo nan operasyon, epi misye li menm l ap filme espas polisye yo ye, polisye yo deplase, misye pran videyo cha a, epi misye ap bay enfòmasyon pou l di n pral nan tèl operasyon, tèl kote, tèl kote. Kòman w rele sa frè? Son peyi difisil Ou wè peyi sa Mwen m di w son peyi difisil ou panse se blag Gen jounalis m konnen nan peyi a la ki gen gwoup watsap yo fòme avèk tout chèf gang nan peyi a Mwen konnen wap fè emisyon Gon jounalis ki frekan ki oze ekri mwen ki di m lanmò 100 jou bezwen fon entèvansyon nan emisyon pa m nan Mwen menm TT wi M tou bloke malandren an e depi lè sa l ènmi m tou wi. S on peyi difisil. Paske ki sa k pase? M sonje sou Mikerlan Jedeyon ki te direktè jeneral polis la alepòk, chak operasyon pou pran Anèl Jozèf se toujou avèk anpil difikilte yo pa janm ka pran misye. Epi gen moun ki di ke se ta konplisite chèf polis la ki fè yo pa janm ka pran Anel Joseph paske yo gen antèn sou misye ke l nan vilaj chak pou yo rive sou misye operasyon kanpe Anel pa la l gen tan deplase kòman l fè deplase alòske se yon enspektè de polis M kwè misye te rele Gabriel Faveur Désir yon bagay konsa. Misye son enspektè de polis ki pran plezi a chak operasyon misye enfòme Anel Joseph. Yon enspektè wi. Bagay yo anpil. Yon enspektè de polis misye pran plezi a chak operasyon. pou l enfòme Anèl Joseph ki sa k pral pase, lapolis ap rive sou ou a tèl lè, tèl bagay. Se nan mennen ankèt sou misye finalman yo rann yo kont ke se misye ki son move je nan mitan an. Tande wi. Se misye ki te move je nan mitan an. Kounye a lè yo arete misye, ki sa misye bay kòm eleman? kòm eksplikasyon. E pa paske misye te rete non, e sa fè fò nou plis chèche enfòmasyon. Misye gen yon kay nan vilaj de Dye, misye pa vle pèdi kay la. Le fè ke misye gen kay nan vilaj de Dye, misye pa vle pèdi kay la, paske an pretekstan ke si l fè pranèl, y ap kraze kay li. Akoz ka li ki nan vilaj de Dye. Chak operasyon ki planifye pou pre anèl, misye fè anèl sove. Kisa m souvan di? M sonje m t ap fè analiz sa a lòske te gen kesyon Alex nan Bristou ki t ap kòmande. Misye se yon polisye ventsizyèm pwomosyon. Epi Misye vin chanje stati li an chèf de gang. Men, ka misye a poko etone m. Sa ki etone m, se kantite, gen yon nèg la m te site non misye yon lè, m wè misye fin anwoye, fin anraje, bagay, tete, se si se la. Se respè n pou n fè. Kouman nou imajine, ekskize mwen, gen plis kon dizèn polisye k abite nan zòn, Epi yon grenn nèg vini yon bon maten l deside se li k ap kòmande zòn nan. M pa konprann pati sa a. Yon zòn genyen prèske yon dizèn de polisye ki abite l, epi yon grenn nèg leve yon bon maten l vini nan zòn sa a li di se li menm ki pou dirije espas la. Enben fò nou dakò ke nou menm kòm polisye ki pase nan akademi ki gen pou responsabilite pwoteje ak sèvi, nou rantre nan yon asosyasyon de malfetè, nou fòme yon gwoup ame, e se si nou rantre nan teorize moun menm jan, nou rantre nan detounen kamyon, nou rantre nan kidnapping, e gen plizyè ka kote non anpil polisye site. Bon m di yon ti bagay. Se swa w Dayèn chante n di djòb polis se djòb sèkèy Enben ok Gon chwa pou w fè Se swa w dakò w se polisye E sa t fè m te gen pwoblèm avèk pou l boukannen Gen nèg ki di m non TT Misye s on nèg k ap batay Batay ki kote? Nan pou ki sa? Ou pa sonje lè pèp la te lanse mouvman la nan lari bagay pou dechouke bagay Ariel Pèp la motive tout bagay Depi lèm wè poul boukannen sòti al gade tweet sa m te fè an septanm 2022. Depi lèm wè poul boukannen gen ta vin pale li rele jounalis pa li rele jounalis li yo la l bay entèvyou epi je 9 sòti m di e mouvman pèp la kraze. Epi menm kote misye sòti a sa se pouvwa yo itilize l pou fè sa. Epi kounye a, medya entènasyonal la kòmanse ap di ke, o, men son gwoup nèg ak zam ki pran lari, k ap revandike bagay sa yo. Sa di misye vin kreye divèsyon an epi li kraze mouvman popilè la. Kounye a nèg la di non, misye son konbatan li ye. Gon nèg ki menm oze yon lè, yon nèg Florida, gen anpil move je nan state sa malerezman. Misye rele nan emisyon pam nan wi, misye dim TT fòm kore poul boukannen pase misye ap fon revolisyon nan peyi a. Eswa kòman, bon m di nou yon ti bagay. Lè w al lekòl, Bondye, dayè Bondye kreye w avèk tout kapasite w pou w konprann bagay yo. Pase l pèmèt ou kapab distenge byen ak mal. W al lekòl yo enstwi w pou w aprann plis bagay pou w konprann sans vi a pi byen. Genlè bagay kòmsi lèw rive devan yo ou pa bezwen li nan gwo liv pou konprann yo. Bon sans ou ka gidew. Kounya si mwen menm m pat la, menm sou de tout sa nèg ap di la, si Morvan pat kanpe la, si m pat la, jiskaprezan nèg tap vann nou poul boukannen pou revolisyonè wi. Jiska prezan, nèg de dyaspora a t ap vann nou poul boukannen pou revolisyonè. Jiskaske n al dekouvri misye nan vòlò magi. Kòman yon nèg nan vòlò magi epi l se revolisyonè? Ki bò? Vòlò magi wi ki nan revolisyon? Ki revolisyon n ap pale la? Yon revolisyonè vòlò magi? Sa vle di ke, bon m di nou ti bagay, mwen menm, m pa konn tout bagay, m pa pretann ke m konn tout bagay. Men, pandan ti tan m ap swiv moun yo an Ayiti, gen anpil bagay ke m aprann. E m ap swiv, pase m ap swiv, m konprann ti achiv yo la, m tande tanzantan, epi m ap reflechi.